Coucou mes amours salut chère femme guys se Dayou jodia mwen tounen bay avèk yon nouvo e bèl video pou nou video jodia mes amours se yon ti prank kòman mwen fè prank sa m pa gen moun avèk mwen but m pral fèl pa telefòn sa m pral fè m pral rele kèk zanmi m epi m pral imajine yon bagay pou m di yo yon bagay ke yo pat panse Epi m pa wè kòman yo pral reyaji but ret branche paske m panse m ap rele 2 fi 2 gason petèt m ka rele 5 moun but ret branche pou nou wè kòman yo pral reyaji paske e pa tout moun k ap atann sa panse w pa granyen avèk on moun epi li rele w li di w tèl bagay fè tèl bagay but ret branche m ap kite nou swiv intro m nan n ap tounen back pou video a.

Ok mes amour m pral komanse avek yon premye moun mwen ki yes yes yes yes yes ok moun sa se yon gason e li te konn rete lakay la ansanm avek mwen defwa wi men defwa la lakay sa fe kek jou map dil poul rete lakay la ansanm avek nou li pa janm rete ba but e pa problem nou genyen non But m pral just jwe sou sa pou m ka prank li. M pral eseye rele l, ret branche pou n wè si l ap pran apèl la. Telefòn nan ap sone.

Gwo bagay m bezwen mande w, e deplase kote w ye a ou nan bri. Ou bezwen pase kokayin? Non, yon bagay m ap mande w.
Ah Izo deplase kote w yon bagay enpòtan.
Banm diw ti ton. Ou zanmi m pa vre?
Sa fè lontan nou rekonèt bay sa yo.
Epi tande tande banm tout baz poukisa wap fè tout bagay sa yo la mezanmi. Nou e paske m vreman eksite paske m pat panse yo te ka fon bagay konsa mas paske moun nan fek dim sa epi m di ou kwe ti ton te ka di yon bagay konsa kounya m di bon m rele w pou m mande w eske se vre paske m telman sezi sa e Paske m remake vreman vre chak lèm mande w sa ou pa janm ou toujou ap pase pa wout kochi pou w fèl esak fèm yon ti jan kwè w ka dil vre paske chak lè nou di w sa e moun nan dim konsa bon map vini dwat m pap pase pa wout kochi. Moun nan dim konsa ou dil e sò frekant mwen ye sak fè w pa ret lakay mwen ankò e paske lè w te konn ret lakay la m te konn ap joure w toutan pou kanape a pou pa dòmi sou li o bagay sa yo e sak fè w pa dòmi lakay mwen ankò on frekant mwen ye.
Kòman sa?
Non se serye m vreman pa renmen sa vre Paske si m zanmi w si m fè yon bagay ou ta sipoze rele m pou di m ou fè m fè yon bagay ou pa renmen Men ou pa ka ap mache fè moun pou mwen mache di moun sa
Depi kilè m vin lakay ou a? E pa depi dènye fwa ou te ret anlè a?
Men ou pa dòmi lakay la ankò. Chak lè nou di w dòmi avè nou, ou pa janm ret dòmi.
Ki lè ou te di m dòmi avè w? Tankou avanyè ou fèk vini an, nou di w vin ret lakay la ansanm avè nou, ou pa rete. Sa k fè mwen di jan sispèk e vre. Avanyè la ki fè w panse sa? M sispèk sa moun nan dim nan ka verite paske ou pa ret domi avè nou vre. Aah Tale tale mwen banm di w ou vin mandem eske m di sa oubyen ou vin konfime ke m di sa. M vin ya m vin konfime si w di sa vre paske m panse si nou zanmi ou ta sipoze dim sa ou pa ta sipoze al rakonte yon moun sa. M pa pale bagay konsa ansanm avèk moun epi ki pwoblèm m gen ansanm avèk yo tou.

Antouka m vrèman pa renmen sa. Si w ta di yon bagay konsa, ou vrèman pa yon bon zanmi, ou son trèt. Non baz, ban m di w yon pawòl, ou wè sè Diman tou m pa renmen l tou non. Non, e.
Menm si m ap griyen dan m pa renmen l baz. Non, sa se jès moun ki ipokrit vre Titon. Si w fè m yon bagay, mwen mwen di w m pa renmen l, si m fè w yon bagay fò w ka di m ou pa renmen l. Ou pa ka ap mache fè moun pou mwen pou w ap pale sa a moun. M pa t panse sa de ou non. Dayè, ban m di w.

Sou pwen kwi. Sou pwen. M pa fè video lontan m di banm ese fon ti video sou mwen si m ka pwen kou. Yo pou ete verite. Ou ta pwen si ete pwen.
Ma ale tande paske e pa sèl ou m ap rele. M gon lòt moun m pral rele ankò pou mwen si m ka pwen kli. N a pale bay.
Kiyès m ta pran la? M ta rele Atila wi. Li ka nan lari toujou. Ban m eseye. Ban m wè si m jwenn Dayana. E M pral eseye wè si m jwenn demwazèl sa. M poko konn sa m ap di l nan, but m pral envante yon pawòl.
Madanm, kòman ye la?
Mwen an fòm wi. Sa k regle?
Bon m di ou, ou a moun?
Fè ti deplase yon bagay m te bezwen mande w wi silvouplè. Ban m di w, poukisa w konsidere m? Ou konsidere m kòm zanmi w oubyen yon moun ou just rekonèt ou pale? Kòm zanmi wi. M pa kwè kòm zanmi, paske m panse si m ta zanmi w, m ta fè yon bagay, ou te ka rele m ou di m m fè w tèl bagay ou pa renmen, ou pa t oblije al rakonte yon moun sa pou se nan bouch moun m ap konnen. Hum non.
Ya.

Moun nan di konsa ou di konsa sò frekant mwen ye ezat fò pa nan rense ansanm avèm ankò kotem pran pa ou pa pran pa ansanm avèm ezat fò pa al lakay mwen ankò. Se serye e sa l di m. M byen sezi lèl di m sa m di enben Dayana son trèt li ye bon chak jou nou wè wap griyen avèm epi pou ta palem mal dèyè do m m byen sezi m di m di m paka kwè yon bagay konsa banm rele w pou m mande w èske w ta di yon bagay konsa vre.

M vrèman sezi m pa konnen si pou m kwè si pou m pa kwè paske vrèman vre nou nou te konnen pi souvan lè n te ret prè kounya la nou pa ret vrèman prè epi tout avre m ap di m ap vin chèche w a sa ap vin pral konn lakay la m pa panse w te ka di sa vre. Non kwè kwè a depann de ou kounya paske ou te dayè ou wè ou wè ki jan de moun nou yo konn tanperaman yo. Antouka m panse w ka di l vre wi m panse w ka di l vre m pa konnen.

M ese serye m pa renmen sa vre m pa renmen sa vre non paske m sou moun ki ouvri a tout moun m montre tout moun kisa m ka diw kisa m ka fèw m pa wè pou ki rezon ou ta fè sa. Non mesi papa non m pa di moun sa vreman non pou m diw moun ou se koye kote ou pran sa m renmen m jan m pa renmen m ri kòt a moun m jan m pa renmen m ri kòt a moun. Antouka jan m te apresyew m vreman pa kontan. M pa ka di w konn sa fè m pa m pa ka di w anyen non paske tou depann de volonte pa w sa w genyen paske mwen menm m konnen klèman m pa ak kiyès m pale m pa pale a moun pou moun ta vin wè sa m ta vin pale depi e pa janm wè m a nananana bagay plis pou m ta rive di moun lè w frekon ye kote w met pye w m pa met pye m kisa sa w te fè m. Anyen. Menm mo nou pa bliye tout bagay. Antouka. Men sensèman, a pwòp volonte pa m, a pwòp konsyans mwen, m pa konnen m te di Nadie Elisa.
M pa ka kenbe ri ankò non. Anmweyy Ou konnen m pa poste video lontan sou chanel mwen an m di banm fon ti prank m pral rele kèk moun Anmweyy Ebyen Ebyen ok madanm m pral pase yon lòt apèl na pale Dakò. 2 m gentan pran yon fi yon gason m pa vle videyo a twò long m ap rele yon dènye moun pou m ka fèmen videyo a paske m pa vle l twò long e kiyès nou pral pran la a ban m gade mwen e m pa vle manno Ki moun? Son moun isit lan pou li ye wi. M pap jwenn Katiana. Banm rele Katiana banm wè si map jwenn li. Katiana li menm nan li pral vin ak telefòn. M eseye gade mwen. Ann gade si map jwenn Katiana. E e e. Si m pa jwenn li, m ap rele sou telefòn kouzen m nan, m ap fè l pase m li pou m ka pran l. Ban m eseye sou telefòn kouzen m nan. Timoun yo pral pè m kounye a wi. Yo pral di m tounen a Youtube la. Alo, bonswa. Kòman e Pòl?
Mwen trè byen e ou menm? M anfòm wi gras a Dye. Banm di ou lakay ou?
Mwen la wi. Ou ka pasem Katiana silvouplè? Bon mwen al gade sil pap dòmi. Enben ok mèsi. Ou pa janm ka jwenn fi sa sou telefòn. Madanm, kòman e la?
Abonne nan chen doudou m nan. Oh ou kot moun? On bagay m te rele w m pale avè w wi.
M pa kot moun non. Ebyen ban m di w on bagay m te rele w pou m te mande w wi. Anvan m mande w sa ban m di w poukisa w konsidere m ou zanmi m oubyen jis on moun ou pale?
Zanmi w poukisa? Non, m just mande w eske w zanmi avè m oubyen w just konsidere m tankou yon moun nou pale bonjou bonswa. Oh, poukisa w di sa madanm? Se paske sa, sa m pral mande w lan, m vle konnen si, si m ka konsidere w se zanmi m, oubyen si se yon moun ou nan salitasyon avè l. Bon ou konnen zanmi ou byen madanm e pou di sa a. Non se paske m konnen si m se zanmi ou si m ta fè yon bagay ou tap ekri m oubyen w tele m ou di m Dayana fè m tèl bagay m pa renmen e nou tap eklèsi sa a m pa panse ou ta pral rele yon moun deyò ta pral eksplike moun deyò a sa pou moun nan vin di m sa e sak fè m mande w sa.
moun deyò. Wi yon moun ki dim sa li dim konsa ou dil konsa e mwen menm ki toujou ap mache devan pòt lakay ou ou pa janm al nan frite kay moun ou menm ou pa nan zanmi a moun nan santiago paske moun santiago e frekant yo ye sitou pou mwen menm ou pa nan al mache devan pòt lakay mwen.
Ki moun ki di w bagay sa m. Kote w jwenn avèk moun fou sa mezanmi. Se serye m sezi paske m pa panse w ka jan bagay konsa se vre m konnen w pa renmen al lakay moun e mwen ki al lakay w pi souvan men m pa panse w ka jan bagay konsa. Bon mezanmi.

Wi li di li te avèw nou tap pale bagay sa yo epi nou te tou rive sou sijè sa ansanm avèl ooh ou dil Dayana son frekant bon m pap kache e Jenn ki di sa menm Jenn ki dim sa li dim konsa ooh pi e men sa Katiana di men sa Katiana di.

Ayy gen nèg sot e kounye a moun ap fòk pwa sou damou. Serye pwason davril la fò fè ri. Oh oh nou nan mwa janvye ou di pwason davril wap dil vre katana ou ka dil vre paske djene bon zanm ou li ye wap dil li vre.
Bon m diw se pa vre ou dim se vre. Pou Jenny trete li di yon bagay konsa Katiana. Enben fòk

Genlè son blag Jennifer ansanm avèw pitit ou pral pran yon verite paske mwen mpa konn bagay konsa E pa blag non imajine yon paske m dil m pral mandew wi m dil m pral mandew okontrè li dim non pa relew e sak fèm plis riw paskew toujou di depi yon moun vin rakonte yon bagay li diw non pa al di moun nan sa li souvan verite.
An verite fò ou konnen, pou n ka eklèsi bagay la pi byen,
w ap tann yon lè, lè w kapab la, lè w gen tan, n ap fè yon rankontre mwen menm ou menm Jane epi pou m met Jane kanpe pou Jane vin ki lè m te di l yon bagay konsa.

M pa ka kenbe ri. Katiana, sa fè konbyen fwa? Sa fè konbyen fwa? Woy! E m pa janm fè video pou chanel la m di bon m fon ti video pou m wè eskem ka prank kèk moun pa telefòn. Epi m rele w sou telefòn ou an m pa jwenn ou, m rele w sou telefòn Paul la
Wouyy antouka madanm se te yon prank se pa serye
Ak rezon Ak rezon si w pa di yon bagay moun nan jou di l ak rezon ou pa ta pale avè l Anmwey Djeny pa menm konn anyen menm nou tonbe site nonl nan video a.

M pran 3 moun. So mes amours si nou te renmen video a m ta renmen m fè yon lòt pati kote m ka rele 3 lòt moun diferan fèm konnen nan kòmantè lan ooh m kontan m kontan m kontan hehehe so guys se la ke map mete yon fen avèk video a janm sot di nou an si nou te renmen video a nou ta renmen m fè yon lòt pati kote map rele 3 lòt moun diferan ki pap menm moun yo paske moun sa yo mare. M pa gen dwa janm pran yo nan fason sa ankò. So kòmante kòmante kòmante dim si nan renmn fon lòt video menm jan an map rele 3 lòt moun diferan pa bliye like share avèk zanmi nou avèk fanmi nou pou nou ka agrandi chanèl lan m panse map travay poum pote video pi souvan pou nou se te zanmi pa nou Dayou nap wè yon lòt fwa nan yon pwochen video.